a, jwi de lokal sa pou l kapab kontinye fè fòmasyon nan lang sin, kontinye fè pwomosyon pou lang sin. E IHLS bò kote pa l, ou ankò apwòch pral jwi de IHLS fòmasyon pou pèsonèl li nan kesyon lang sin e osi fè pwomosyon pou sèvis sosyal nan peyi a e entèprete ou ankò fè apwòch jwi de yon sèvis dentèpretasyon pou di aktivite apwòch yo kapab plis enklizif. Ankò yon fwa nou remèsye tout patenè IHLS yo ki toujou kenbe men, nou remèsye laprès ki la jounen jodi a pou pèmèt aske enfòmasyon sa yo kapab rive pi lwen. IHLS ak apwòch nan respè makonnen pou yon demen. Yap di pwotokòl akò ki genyen ant IHLS avèk Apwòch. Apwòch se yon òganizasyon ki fonde an 2005, ki sitou travay nan pwoteksyon timoun, nou travay sitou avèk timoun nan milye deplase yo, timoun ki nan sitiyasyon de vilnerabilite. Jodi a, devan laprès pou nou pale de yon pwotokòl dakò ant IHLS avèk Apwòch, se yon mesaj klè ke nou vle voye bay Kote ke apwòch vle pi pre sa ki pi vilnerab yo. Paske nan kad travay nou sitou nan kad pwoteksyon timoun, se sa konn rive pafwa nou genyen a wè avèk dè timoun ki konn genyen dè difikilte de langaj. E anpil fwa sa konn rive ke nou pa kapab e konvèse avèk timoun sa yo. Donk nou menm antanke travayè sosyal, psikològ e ot, nou menm anndan apwòch, Nou twouve li te nesesè pou ke nou aprann pou nou kapab ale vè timoun sa yo. E pwotokòl dakò sa ke nou siyen, se yon mesaj klè, paske nan kad pwotokòl sa nou genyen IHLS ki bay tèt li pou misyon pou fòme manb apwòch yo nan lang siy e sa ap pèmèt ke nan kad travay nou, n ap bokou pli aksesib avèk timoun sa yo, sis ki se yon gwoup timoun anpil fwa ki konn gen dè difikilte, paske ann pran egzanp, n ap viv nan yon sosyete ki pa vrèman enklizif. On timoun ki pa konn, ki pa pale, si n ka di l konsa, si li rive nan on espas kote ke si l pa jwenn on moun ki rive, pale ansanm avèk li, l ap ase difisil pou li. Si byen ke ou konn wè gen de moun, sitou kominote soud la, lòske yo rive nan yon espas li konn difisil pou yo pou yo entegre, paske yo pa rive pale, yo pa rive di sa yo vle pase kòm mesaj, yo pa rive entèraji ansanm avèk moun ki nan menm espas ansanm avèk yo. Donk se youn nan misyon ke nou gen anndan apwòch se fòme tèt nou, fòme manb nou yo, fòme. plis moun ke posib pou nou ale vè moun yo se pa sèlman moun yo vin vè nou menm men ale vè moun yo donk se youn nan objektif ki fè ke nou deside siyen yon pwotokòl dakò avèk IHLS pou ke omwen ke nou genyen yon ekip ki enklizif yon ekip kote ki ka travay avèk nenpòt kategori timoun donk se vrèman yon plezi n ap remèsye laprès pale e ekrit ki prezan jodi a nan kad sinyati sa. ki vle montre aklè ke nou la pou popilasyon an, nou la pou gwoup minoritè yo, nou la pou nou ale vè moun yo, nou la pou nou fòme nou pou nou ka travay ansanm avèk yo. Plizyè deja genyen atik yo, m ka li kèk atik pou ou.

siy dè manb patenè e benefisyè de la pwòch. Tankou m tap di presedamman, donk se vrèman on pwotokòl kote ke nou konnen akoz de klima de sekirite a, IHLS te vrèman nan yon difikilte pou li kontinye travay, e nou menm anndan Apòs nou te twouve ke li nesesè nan kad on kolaborasyon pou nou kolabore avèk IHLS pou li ka kontinye bay popilasyon an sa ke li ap bay kòm fòmasyon. Paske plis moun ki pale lang siy, se plis n ap gen yon sosyete ki enklizif, se plis n ap jwenn e moun soud yo ap entegre yo bokou pli fasil. Nou p ap fòseman rantre nan yon lojik kote ke moun soud yo vrèman retwouve yo lòske yo an kominote, men moun soud yo vrèman ka rive nenpòt kote, yo ka pale nòmalman, ke se swa nan makèt, yo ka jwenn yon moun ki ka pale avèk yo, ke se swa o nivo labank, yo ka jwenn yon moun ki ka pale avèk yo e konprann lòske y ap pale. Lòt atik nou ka petèt site anndan pwotokòl la se angajman, apwòch. Paske 2 enstitisyon ki ap siy yon pwotokòl dakò genyen angajman youn a lòt. Youn nan angajman ke nou ka mete, se le fèt ke nou mete avèk IHLS yon espas sekirize ki pwòp, ki fonksyonèl pou yo kontinye bay kou yo ansanm avèk popilasyon. Se vrèman founi yon mezi lojistik paske espas la se yon espas nou mete a dispozisyon IHLS, nou mete manb nou yo a dispozisyon yo tou. Donk yo vrèman gen yon apui lojistik de baz tankou mobilye e elektrisite e selon disponibilite kou yo. Lòt pwen ke nou ka site se vrèman fasilite a IHLS yon enstalasyon

Andikap oditif, se youn nan pwen ki vrèman enpòtan e ke nap wè ke m te pale de sa talè a, se vrèman fè on sòt de sansibilizasyon, fè moun yo konprann ke lang dè siy se on lang tankou tout lòt lang. Se menm jan ke ou ka aprann pale anglè, ou ka aprann pale espanyòl, ou ka aprann pale fransè pou pèmèt ou kominike, donk li tout osi enteresan pou aprann lang dè siy pou kapab kominike avèk kominote si w la. E dènye atik gen anpil atik ke n ka site.

respekte règ politik pwoteksyon de lanfans yo.